Se sou rezo a ou fè konsè fatra w la. Se sou rezo a ou brase ren nan mizik mondèn, nan mizik djepchen. Se tout afè nòmal pou pastè Malory reponn ou sou rezo a.
Poukisa pastè Malory Laurent pa jwenn sipò okenn lòt lidè nan sektè evanjelik lan oubyen pou m pa di okenn lòt pastè nan sektè evanjelik lan ki pou ta kore l apre l te fin fè deklarasyon Sa nou sonje de bagay konsè frè Gab tap fè ansanm avèk Jerry Beat la? Ebyen, se kesyon sa ke anpil moun ap poze sou rezo sosyal yo, kote pastè sa yo, poukisa yo fè silans, eske yo pap defann levanjil vrèman, ki rezon ki ta lakoz yo pa kore pastè Malory Laurent? Ebyen mwen wè anpil moun ap poze kesyon sa sou rezo sosyal yo. Ebyen nou genyen pastè Gondé ki ta deside kanpe ansanm avèk pastè Malory Laurent, Li di l kore pastè Malory Laurent a 100 pou 100 e ki dwa frè Gab genyen pou l ta fè videyo pou l vin pale ansanm avèk pastè Malory Laurent e menm pou l ta di pou l ta korije kaye pastè Malory Laurent donk li pap kapab fè yon bagay konsa li twouve frè Gab Trè mal aji. Mwen salye nou chak kap gade video sa pa bliw sou ni sou SD si w potko abòne tanpri fè sa kounya pataje video sa ansanm avèk yon lòt fanmi w ansanm avèk yon lòt zanmi w epi vin nan espas kòmantè lan pou kapab di kisa ke ou panse donk mes amour m pap fè twòp pale anpil mwen pral kite w tande paske gon de ki te deside pran defans Pastè Malory Laurent aprè deklarasyon ke l te fin fè pou l di ke mesye dam yo te fè yon konsè fatra paske yo t ap danse bo peze dèyè sou sèn nan e bagay sa a jan m di nou nan kòmansman videyo a anpil moun ap di poukisa lòt pastè ki gen gran renome yo pa janm pale sou dosye a e yo pa janm di yo kore pastè Malory Laurent oubyen yo pa kore pastè Malory Laurent men nou gen pastè Gode ki ta deside kanpe pou l pale ansanm avèk frè Gab e li di li kore pastè Malory Laurent jiskobou paske pastè Malory Laurent ap preche yon levanjil sentete se sak fè ke anpil lòt pastè pap renmen l anpil moun pap renmen l paske l ap toujou bay verite e verite pa ka kache li sipoze bay verite antouka pou m pa pale anpil ann al tande pastè Gondé ki tap pale ansanm avèk Pastè Malory e li pale ansanm avèk frè Gab aprè repons frè Gab te bay pastè Malory Laurent. Ann tande. Genyen yon skandal, nou kapab di yon skandal men ki pa ta dwe yon skandal vre, paske si nou t ap viv avèk moun ki gen konsyans, sa pa t ap ka fè yon skandal. Nou konnen byen ke gen yon konsè ke frè Gab te al fè di kote de Sen Mak. E aprè l te fin fè konsè sa a, ebyen nou genyen Boss Benz, byen ke Boss Benz pa yon vrè pastè vre, men li te di yon verite e verite sa a, mwen menm mwen te kanpe mwen te di wi se yon verite ke li di. Paske kèlkeswa yon moun ta yon ougan, yon masonlòj, Nou pa ka di si l di yon verite pou n di non paske l pa kretyen oubyen paske li pa gen yon liy l ap suiv nou di bon non an nou mete verite a sou kote paske verite rete verite. Nou gen dwa pa renmen moun ki di l la men laverite ap toujou kapab triyonfe. Donk nou wè ke Malory Laurent ki se yon pastè, ki se yon bishop, k ap dirije Eglise de Dieu Salvation nan New York, nan Brooklyn, enben pastè Malory Laurent li menm, li te reyaji, kòm nou konnen Evèk Malory Laurent s on Evèk ki toujou ap lite pou la sentete. Nou chonje gon lè l te fè on sòti kote ke li te di klèman ke selon la Bible, Jésus-Christ de Nazareth pa otorize okenn fanm pou pastè nan legliz li a. Nou chonje apre sòti sa a, ki valè kritik, ki valè baton, ki valè pale anpil ke sèvitè de Dye a li ta pral resevwa. E gen moun ki te menm desann nan ansyen achiv pou yo fè konprann ke pastè Malory Laurent Li te konn fonksyone avèk pastè Mirèy e ke jounen jodi a, si l ap pale pastè fanm, li ta di fanm pa ka pastè. Donk yo desann nan achiv sa yo pou yo vin kontrekare Homme de Dieu a. Fòk nou di w trè byen ke gen yon lit acharne kontre laverite nan sektè pwotestan an. E gen anpil pastè charlatan abolotcho ki vire levanjil la tèt anba ki tòde lapawòl de laverite, epi ki vin montre moun yo pou yo peche e pou yo fè yon levanjil ki swadizan modèn. Ò, Bondye, li se ansyen wòch la. Jezi Kris se ansyen wòch la, li pa janm chanje. Sa ke L te di yo dan le pase, Se li ki toujou la. E gen yon pakèt pratik ke yon pakèt ajan di dyab vin antre anndan legliz la, dè mizik payèn, dè mizik mondèn, fatra oubyen ridiman ki sòti nan mond lan, enben otomatikman yon òm de Dye kanpe, ou ap preche mesaj, ou ap defann levanjil sa a, enben nèg ki pran levanjil la daso, k ap fè lajan, ki bay non yo tout tit pou yo rele tèt yo atis evanjelik, donk y ap pèsekite w, y ap lite kont ou. Jodi a n ap di pastè Malory Laurent kontinye kenbe la Jezi Kris ki aple w la. L ap toujou defann ou e kèlkeswa sa w ta wè lòt pastè di, moun sou rezo sosyal ap di, pa ebranle. Paske w ap fè wout pou Siyon, w ap toujou jwenn pèsekisyon. E rezon ki fè w pèsekite, se paske levanjil w ap preche a li bon, wayòm tenèb la atake w. Moun ki ap naje nan basen peche. Moun ki nan tout kalite mizik, ki nan fònikasyon, ki nan plasaj, ki nan adiltè, ki ap brase ren, danse mizik konpa sou sèn, vann grenn CD pou yo fè lajan, yo pap konprann nou e yo pap janm konprann nou. Paske yo menm, yo fè glwa yo nan sa ki fè lawont, nan sa ki fè linnyomini. Men gon ti ponyen moun, yon ti kras moun, ki vle swiv Jezi Kris. Moun sa yo y ap konprann mesaj la, y ap konprann lit yo a e y ap ranje yo bò kote w. Pastè Malory Laurent, aktyèlman la a, ou se youn nan pastè ki kanpe k ap defann lasèn doktrin, k ap bay verite a jan l ye. Gen anpil lòt òm de Dye Menm jan avèk nan tan Eli, te gen yon pakèt lòt pwofèt, yon pakèt lòt sèvitè de Dye ki pa t flechi jenou devan Baal. Nou kapab di ke Malory Laurent li menm, li pli koni, li plis sou rezo a, li plis medyatize e li toujou fè sòti majistral li yo pou li defann lakoz de levanjil. Jodi a, Mwen te egzakteman nan legliz kote ke m te marye a, e òm de Dye a t ap di, depi se moun ki gen pitit nan legliz la, ki ap penyen timoun yo ak gwo alonj, ak fo cheve, jèn ti gason k ap bay tyas yon bò monte pi wo pi ba, Enben, moun sa yo, yo pap gen plas pou yo pran sentsèn nan legliz la. E si yo ta vle kite legliz la tou, y ale kote yo aksepte gagòt sa yo pa gen pwoblèm. E òm de Dye a ta mansyone ki kote nan kilti Endou a bagay sa yo sòti, kote ke yon seri de Endyen, Endyèn ki gen cheve long, enben yo koupe cheve yo, Epi yo ofri cheve a an sakrifis a yon deyès fanm ki rele Shiva oubyen Vishnu. Annapre, lè cheve sa yo fin ofri an sakrifis, yo fè yon pakèt priyè enkantatwa sou yo, epi se cheve sa yo ke de konpayi pran, yo vin fè sa yo rele alonj lan pou moun penyen. Se sa k fè n ap wè ke gen anpil moun ki santi de fòs k ap mache anndan tèt yo. Yo vin gen maladi foli. Yo vin gen ensomni. Gen moun ki gen bèt, yo santi bèt ap mache anndan tèt yo. Yo Ayzaymè, yo gen tout pwoblèm sikolojik, mantal, vwa menm sikyatrik, pase demon an, ke yo te fè priyè enkantatwa sa yo sou cheve l, moun nan, pou yo te remèt li a li menm. Donk, Li vin chache l e li ba w de pwoblèm mantal, de pwoblèm ki grav. Pandan yon seri de moun ap chache solisyon nan men Bondye, pandansetan se yo menm k ap gate kò yo. Lè w ap tande mizik payèn, w ap tande mizik mondenn, ou mete sa w pa t dwe mete, enben ou envite demon an nan lavi w. Pastè Malory Laurent wap defann on koz ki juste. Gen moun ce sont des defroqués spirituels yo ye. Yo te anndan legliz. Yo kite legliz la. Paske yo pa sipòte pèsekisyon. Paske vi kretyèn nan Jezi Kris di nou se pou nou mete kwa a sou do nou pou nou pote l. Gen moun ki pa ka pote kwa a. Yo kite legliz. Kounya yo fè tèt yo pase pou sijè konvèzasyon. Se yo toutan k ap pale, k ap pran pòz yo konnen. Y ap kontrekare sa òm de Dye a di a. Enben, moun sa yo m ap di nou, Jezi Kris gen repons li pou nou. E tout moun k ap detoune pèp la de lavwa de laverite, enben, pa twò lontan, w ap kite fas tè a, paske travay sa a w ap fè a, Se travay Balaam te konn fè. Se yon doktrin de Balaam li ye. Se yon doktrin dè Nikolayit li ye. Enben Bondye ki gen tout pouvwa a, l ap mete yon fren nan sa, paske fòk moun ki pa konn levanjil yo, fòk yo goute vrè levanjil la, fòk yo geri, fòk yo libere, e fòk nanm yo antre dwat nan syèl la. Pou nou fè yon analiz de repons ke frè Gab te vin bay a pastè Malory aprè pastè Malory te kanpe byen pou l te di ke konsè sa a se yon konsè fatra ki pa kanpe sou anyen ditou paske moun yo ap ploge y ap brase ren epi yo di y ap travay pou Bondye enben frè Gab di ke li respekte moun ki pi gran ke li pastè Malory Laurent gen pi plis tan ke li nan ministè Donk, li respekte pastè Malory Laurent epi li vin pote repons anba anba. Donk, se yon sòt de respè makiye ki chaje ak ipokrizi. Paske si frè Gab te sou yon bagay serye li te vle fè levanjil, li t ap tou senpleman repanti, sa vle di li t ap chanje lespri l, li t ap chanje konsepsyon l epi li t ap konvèti. Li t ap sispann fè konsè dwat a goch sa yo. Men kòm etan done ke se yon mwayen pou l fè kasèt pou l fè lajan, se de sa ke l viv, li pa gen lòt metye ankò, donk li pase anba anba pou l ap derespekte Homme de Dieu a, pou l ap fè Homme de Dieu a konnen ke lè moun sa yo gen alonj, Lè moun sa yo gen fo cheve, lè moun sa yo gen sesi sela, yo bay lajan, yo voye zèl, yo pran kòb. Lè Homme de Dieu a mete zèl oubyen li mete cash app pou moun sipòte ministè l, li pa di ke tèl moun, li pa distenge pou l di tèl moun pa ka voye lajan. Men, lè l ap preche pawòl la, li sipoze klere je pèp la. E m pa kwè ke se frè Gab ki gen okenn e kapasite pou l ta vin di ke sa pastè Malory Laurent an pa bon, sa vle di pou l ap pran yon seri de pretèks, yon seri de pretèks pou l kontinye patoje nan sa l ap patoje la a ki se yon maleng ki se yon wont pou levanjil la. Dayè frè Gab pale l di l se yon atis evanjelik. Mwen mete frè Gab an defi e m mete tout moun ki di ke yo se atis an defi pou yo vin pwouve m atravè la bib kiyès nan disip de Jezi Kris yo ki te konn di se atis yo ye. Yon atis se yon moun k ap pèfòme pase m konnen gen moun la ki p ap konprann sa m di a. Yon atis se yon moun k ap pèfòme pou yon piblik e atis la Li sipoze fè sa piblik la mande pou l fè kè piblik li kontan. Banm retounen mande l ankò. Banm retounen repete pou ankò. Yon atis se yon moun k ap pèfòme pou yon piblik e l sipoze fè sa piblik la mande pou l ka fè piblik la kontan. Pa egzanp, si se desann pou l desann pantalon l pou l ret ak slip sou li, Pou l ret ak kilòt sou li, pou l gouye, pou l fè piblik la kontan, se toutafè nòmal, paske se yon atis li e l gen yon piblik l ap satisfè. Men yon sèvitè de Dye, yon adoratè, yon adoratris de Jezi Kris, se yon moun ki konsève, se yon moun ki mizapa pou lakoz de levanjil, donk li pa genyen pèsonn ke l ap fè Plaisir! Li pa gen pèsonn ke lap jwe poul fè kèl kontan, men li gon sèl mèt ki se Jezi Christ de Nazareth. Amen Alleluia Gloire! Konsè sa ki tap fèt du kote de Sen Mak la, eske li te fè Bondye plèzi? Eske li te fèt an bonne et due forme? Tout moun ki konnen la Bible, ki konnen levanjil la, yap tou senpleman di non. Sa yo se feu etranje Ke frè Gaw ak yon seri de moun ki pran levanjil la daso pou fè lajan, yo vin avè pou di ke yap fè pèp la kontan, yap fè moun kontan. Frè Gab pale de 3 moun ou 9 moun ki aksepte Jezi. Ki Jezi moun yo aksepte nan yon konsè kote ke mizik mondèn ap danse? Ki moun ki pral ansenye moun yo la sèn doktrin pou yo kenbe lafwa kretyèn? Dayè, Frè Gab avèk moun sa yo ki tap danse a, se yon pakèt payen wouj, yon pakèt moun ki degize, ki pran imaj, ki pran levanjil la daso pou yo kapab fè lajan, pou yo kapab jwe konsè monden, pou fè moun kontan, jan ke yo rele tèt yo, yo di ke se atis ke yo ye. Donk, anpil pastè, anpil moun ap pase sou kote, paske yap chache senpati piblik la. Y ap chache pou moun ka di ke yo pale byen nan dosye a. Yo pa vle kanpe pou la bòn koz de levanjil. Gen moun ki fè konprann ke levanjil sa pastè Malory ap preche a se yon levanjil ki ansyen. Gen moun ki fè konprann moun pa dwe preche de sou peche ankò. Men, nan Jan chapitre 16, Jezi Kris, Lapotre Jan pale sou la konviksyon di peche, se Jezi Kris menm ki t ap pale. Li di, Kan le Konsolatè è veni, Lespri de verite, il nou konvenkra di peche. Nou wè sa yo rele la konviksyon di peche. E nou tout, nou sipoze rekonèt lè nou peche, se sa k fè nou sipoze ap fè pwosesis sa a

Ke moun ki genyen le Sentespri, yo aksepte lè yo peche. Yo gen sa yo rele la konviksyon di peche, paske le Sentespri de Dye, se sa ke l fè lakay yon moun. Donk, toutotan yon moun, l ap chache defann tèt li lè l peche, lè l tonbe nan adiltè, nan fònikasyon, nan vòlè, nan briganday, lè l ap fè konsè tèt anba, ki gen pakèt mizik mondèn, l ap brase ren l, l ap chache defann tèt li, li pa rekonèt tò l, moun sa a s on moun ki pa gen Lesentespri e jan pastè Malory Laurent di l la, se yon ajan di dyab k ap detoune pèp la de laverite pou l mete yo nan distraksyon e moun sa yo, yo pa gen okenn kote ke y ap mennen w, y ap mennen w vè lapèdisyon total. Vers la perdition totale. Pasteur Malory di bagay sa yo fè wont kay Bondye, yo anatèm, moun sa yo se ajan du diab ke yo ye, yo pap sèvi Bondye, ce sont des serviteurs du ventre. Epi frè Gab pral di ke li pap vini poul vin korije kaye Pasteur Malory sou sal di a. Frè Gab, Fok ou serye ak tet ou. Ou pa gen okenn kote pou w korije kaye Homme de Dieu a. E dayè, kelkeswa moun ki enspire, ki aple, kelkeswa tan ke l te gen nan ministè, li te mèt te gen selman 1 an nan le ministè. Jezi Kris ba l dwa ak otorizasyon selon la pawol pou l egzote, pou l korije, kèlkeswa tan yon lòt moun te ka genyen nan leministè. Paske, lè Bondye bay lespri l, li pa bay lespri a avèk mezi. Lè apôtre Pòl te fin konvèti, li pa t pran tan pou l te ap mache evanjelize, e byenke apôtre Pierre te apot anvan l, apotre Pyè t ap mache ak Jezi Kris. Apotre Pòl te korije apotre Pyè nan ipokrizi ke l t ap fè, kote ke apotre Pyè te konn manje ak payen yo, e lè apotre Pyè wè Jwif yo, pou Jwif yo pa di l ap manje ak payen, li rekile kò l, oke, li krab kò l. Apotre Pòl te korije ipokrizi sa lakay li. Donk, si w dwat, Yon ansyen ap fè erè, ou ka di ansyen an non, sa l ap fè a pa bon. Pase objektif la, se pa fè yon moun plezi, objektif la, se pa fè ansyen an plezi, men objektif la se fè Lesenyè Jezikri de Nazarèt plezi. Bondye pa pral jije pèsonn moun, Pou kantite tan ke ou gen nan levanjil la, men l'ap jije ou pou jan ou kondi bak ou, pou mesaj ou preche a, pou sa ke ou t'ap fè nan levanjil la. Se sa k'fè, Jezikri nan Levanjil selon Sen Matye, li ban nou parabòl de zouvriye lwe a diferan tè. Genyen nan ouvriye yo ki te kòmanse travay depi maten. Genyen ki te gen mwa, ki te gen konbyen tan ki t ap travay. Genyen, Jezi Kris vin mete yo travay jiska ladènyè minit, pandan solèy la pral kouche. Men nan fen an, li ba yo menm kantite lajan. Gen nèg ki te pastè anvan, gen nèg ki te ouvriye anvan, yo pral di jèn pastè sa a, ou mete gwo kouwòn sou tèt li. Enben Bondye ap di ke li fè sa l vle paske se li menm ki mèt, se li menm ki patwon an, li peye moun yo selon jan l vle, selon byen l. Donk se yon parabòl ki pou montre w ke nan sèvi Bondye pa gen ni gran ni piti. Nan sèvi Bondye pa gen moun ki gen senkantan, swasantan, katreventan, moun ki gen dezan, moun ki gen ennan. Il sifi ke ou kenbe pawòl la. Il suffit ke ou rete nan verite a, parce que plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Nou envite frè Gab li La parabole des ouvriers loués à différentes heures pou l kapab konprann sa. Selon frè Gab, Li ale nan Levanjil selon Sen Matye chapitre 18 le vèsè 15. Kèl ipokrizi hein! Frè Gab sa a son nèg ki ipokrit anpil. Matye 18 vèsè 15, Mè si l ne tekout pa, si ton frè a peche, va e repran le antre twa e lwi sèl, si l tekout tu a ganye ton frè. Alò l vin avèk vèsè sa a pou fè konprann ke Pastè Malory te dwe rele l pou pastè Malory esplikel pou pale avèl an kachèt ou konprann sa m di w la a 2 men m sonje gon atis monden ki rele Blaze One Blaze One te repwoche frè Gab de gagòt ke frè Gab ap fè nan levanjil la kote ke Blaze One te di frè Gab rele tèt li frè li pa gen oken pwoblèm a sa okontrè l byen kontan men mizik frè Gab yo Eske yo fè Bondye plezi? E m chonje ke Blezwan te mande l deba. Bon, frè Gab te panse ke li twò kretyen, li twò sen, li pa fè okenn deba ak Blezwan. Pandansetan, Blezwan ki son atis monden, men son nèg ki gen anpil kapasite. Jezi Kris, nan lè ke l vle, nan moman ke l vle a, li kapab mete men sou Blezwan pou li chanje lavi l. Donk se pa premye fwa Frè Gab resevwa repwòch pou jan de mizik ke lap fè yo, ki se son dè mizik mondèn e payèn, kote ke lap mennen jèn nan e lap mennen moun yo a la pèdisyon. Kòm etan done gen yon pakèt moun ki vin legliz, men yo pa konnen pou ki sa yo vin legliz. Se sak fè yo toujou ap mache nan yon seri de konsè fatra, ap tande yon seri de mizik fatra, Ki pa kanpe sou anyen e mizik sa yo se pourriture ke yo ye pou nanm yo. Anpil moun toujou ap vin ak Matye chapitre 18 vèsè 15 jis nou rive nan 20 kòm yo pa li tout vèsè yo tou pou yo kapab wè kontèks la paske la N ap pale de Legliz la ki sou tè a, ki poko inogire, men disip yo avèk Jezi Kris t ap mache preche. Donk, Legliz vin inogire nan Actes des Apôtres, chapitre 2, l vin ofisyalize, men diran le ministère de Jésus Christ, Legliz la te sou tè a an pwisans. Jezi Kris bay. Parabòl sa a, Sur le pardon des offenses, e la a, nou nan yon kominote, yon legliz kote ke wan don legliz la ap dirije. Se pa moun ki monte sou rezo a epi k ap vin enfliyanse moun nan bagay payèn, nan mizik mondèn, k ap vin danse sou chè. La a se de kontèks diferan. Lè yon moun vin sou rezo sosyal la, Fò w toujou pran san w pou w revize sa w ap di. Paske, depi ou vin etale yon bagay sou rezo a, nenpòt moun ka kòmante sou li, nenpòt moun ka korije w sou rezo a. Nan benyen, pa gen kache lonbrit, pa gen sekrè nan fè kola. Donk, pastè Malory Laurent sou rezo a, Frè Gab fè gaf la sou rezo a, Pastè Malory Laurent pale sou rezo a, li korije l sou rezo a. E apati de jan Pastè Malory preche, moun ki gen konsyans ava konprann, y ava detoune pye yo de èrè. Men moun ki gen kou rèd, ki gen tèt di, y ava toujou mache nan èrè a, jiskaske Si yo pa konvèti, ya va pèdi nanm yo. Se sou rezo a ou fè konsè fatra w la. Se sou rezo a ou brase ren nan mizik mondèn, nan mizik Dyepchen. Dyepchen ki son atis jamayiken ki pa gen anyen pou l wè avèk levanjil. Ou pran bit la ou mete anba mizik ou pou w fè lajan. Se tout afè nòmal pou pastè Malory reponn ou sou rezo a. Donk, Ou poze yon seri de kestyon, donk ou pale de atis evanjelik lè yo vin jwe, yo pa vrèman ba yo kòb. Levanjil pa yon fason pou moun vin fè kòb pou w al jwe pou yon pastè, pou pastè a foure men l, li peye w. Men lè w vin jwe pou pastè a se toutafè nòmal, pastè a konnen ke si w se yon jèn, Ou gen bezwen, ou gen nesesite. Legliz la yo touche dim, byenke dim nan pa doktrinal. Men yo fè ofrann, yo fè lakòlèk. Labib di moun k ap pratike levanjil la fò l viv de li. Pastè a kapab ede w, li kapab fè èd, li kapab fè w yon sipò. Men lè Jezi Kris relew pou vin nan levanjil selon la bib vrè Gab Jezi pa diw konsa pou vin nan levanjil la pou tounen yon atis pou moun ap envitew jwe konsè nan vann CD nan jwe mizik lemond tou patou bagay ki pa gen anyen poul wè nan levanjil Jezi Kris la san ke w paka menm kanpe pouw preche yon mesaj pou entèprete yon pawòl pou nouri nanm moun Epi kounya la pou ap fè lajan sou do yon pakèt moun tèt chaje menm jan m wè Deronette ou konprann swadizan pastè bay Deronette pa pastè li pran Liline li pran frè l blan ki kokobe l ap fè lajan epi tout moun ap mache dèyè l se paske gen yon pakèt moun ki tèt anba ki fè yo mache dèyè nou pase sa n ap bay se pa levanjil la sa okontrè Se detoune nap detoune nanm moun yo de la verite oh wi gen 3 moun a 9 moun ki aksepte Jezi nan konsè Sen Mak ki mesaj ou preche ki egzanp ou bay moun sa yo ki aksepte Jezi a fòk yo wè Jezi nan ou Yo pa wè Jezi nan ou. Yo wè se mizik monden w ap danse. Kòm nou fè konsè nou an sou non Bondye, enben moun yo menm menm ki kwè nan Bondye yo vini. Men si yon moun vle aksepte Jezi, mwen pa kwè se nan konsè monden payèn sa a li ta pral aksepte Jezi. Nou tou sanble avèk lemonn. Nou santi monden. Nou santi payen. Fòk nou respekte Jezi Kris e fòk nou respekte yon òm de Dye tou nan pozisyon l. Ki kote nan bib la ou wè afè atis evanjelik sa a? Ki kote ou wè sa? Pa gen nou youn ki ka kanpe pou nou vin di men yon vèsè biblik kote ke nou wè ke youn nan disip de Jezi Kris yo te rele tèt li atis evanjelik. Se nou menm ki bay tèt nou non atis pou nou kapab fè lajan. pou nou kapab fè moun yo konprann ke se levanjil la, se griyen dan, se vin ploge ak fanm sou chè. Konprann? Men se pa levanjil sa a Apotre de Jezi Kris yo, yo menm yo te konn preche. E ankò yn fwa, n ap di piblik la an jeneral, le Pasteur Malory Laurent li kòrèk. Frè Gab, ou pran Joel 2 vèsè 28,

lajenès vizyon nan dènye tan, donk kit yo vle l kit yo pa vle l, donk e se jèn yo ki gen vizyon levanjil la, donk se jèn yo ki gen lamayòt. Donk sa nou fè a se sa, se antre pil mizik mondèn nan legliz la, paske vizyon an, daprè Joël 2 vèsè 28, se se se se Bondye bay jèn yo vizyon, se nou menm yo bay vizyon, se nouvèl jenerasyon. Men, ekoute! Joël 2 vèsè 28 se yon pwofesi biblik li ye ki reyalize nan Actes des Apôtres chapitre 2 lè ou pran vèsè premye a kontinye kote ke ok moun yo reyini nan la chanm wot ebyen Bondye ba yo de vizyon spirityèl yo pale an lang Sentespri desann sou yo. Lè Sentespri desann sou moun, li pa fè yo danse mizik payèn, Frè Gab. Li pa fè yo danse konpa ap ploge, avèk madanm yo ap ploge, ap danse brase ren. Sa se espri demonyak la k desann sou jenès la. Si se sa a w ap vin pote bay jèn yo nan legliz la, w ap vin pote bay legliz la, jan Pastè Malory Laurent di l la, ou se yon nèg ki san vizyon e ou se yon ajan di dyab vre, e le Pasteur Malory a raison. Mwen wè pastè Emmanuel Camille ki se yon zanmi a mwen menm ke m apresye anpil, li antre nan gagòt sa a pou l ap di frè Gab, pou l ap menaje frè Gab. Nan benyen pa gen kache lonbrik, fòk nou kite ipokrizi. Si moun nan fè yon bagay ki bon, ke nou felisite l pou sa k fè ki bon an, men si l fè yon bagay ki mal, pandansetan l ap bay tèt li non frè, li di l se yon kretyen, fòk nou ka egzòte l pou nou di l bagay la dwat. Jean Baptiste, Lè l t ale, l t al egzòte wa Ewòd. Li pa t pase sou kote, li te di wa Ewòd klè, Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Menm lè sa t apral fè Jan Batis tonbe nan prizon, pi devan l t apral mouri, men l te bay verite a e l te pale klè, e jis kounye a nou genyen pasaj biblik yo ki la. Nou pa ka arive nan yon limit pou n ap preche yon levanjil patizanri, pou n ap preche yon levanjil san ke nou pa ka di verite. Jounen jodi a depi ou di moun nan fo cheve a pa bon, ou di l mizik mondèn nan pa bon. Donk, se yon bagay ki monè kourant. Kèlkeswa fo pwofèt oubyen kèlkeswa moun ki ap viv dan le fo, yo toujou pran de pasay biblik, yo dekontekstyalize l,

pou yo kapab kontrekare lapawòl. E se sa k fè apôtre Pòl nan ministè l, li te genyen pou l te fè fas avèk jan de moun sa yo. E se sa k fè li ekri la dezyèm epitre de Pòl o Korentyen pou l kapab defann ministè l anba fo apot sa yo. Donk, Frè Gab avèk tout staff li a bezwen repantans, yo bezwen konvèti. Se pa moman pou yo vin monte sou rezo a pou yo ap defann tèt yo kòm si sa yo fè a se yon bagay ki nòmal. Se pou yon moun aksepte e rekonèt tò l, lè l fè yon bagay ki pa bon, pou l pran konsyans de erè l, pou l pa kontinye mache nan erè a, men pou l kapab vin jwenn limyè verite a. Se sa. ki fè yon moun moun. E se sa ki fè ke pibliken an, li te jwenn padon devan je Bondye, men farizyen an, li pa t apwouve, paske li menm, li te toujou ap fè tèt rèd devan Bondye. Bondye fè moun ki enb yo gras, men li reziste a ògeye yo. Dèfwa, Moun nan vin pale, li panse gen tout moun la k ap tande l yo, se moun ki pap konprann li. Gen moun ki gen yon sajès, ki gen yon imilite, men se yon fos sajès, se yon fos imilite. Nou wè frè Gab ap di ke Malory Laurent nan ministè avan l, li pap vin korije kaye l, men poutan li korije kaye l, ou di ke pastè Malory pran ofrand nan men moun ki gen fo cheve, nan men sesi, nan men sela. Men, poukisa k fè w panik tou senpleman aksepte ke w fè erè, ke sa w fè a pa bon? Epi w korije mizik ou, w korije dans w ap fè pito. Olye se konsa w vin pale. Pa gen moun ki egare. Pozisyon pastè Malory a kòrèk. Wi, li kòrèk. E Jezi Kris ap toujou kanpe ak sèvitè de Dye a. M ap retounen di l ankò, Depi w moun atake fanm pastè, depi w moun atake afè dim, depi w atake afè fo cheve, pil grenn zanno alonj moun ap mete, se tout wayòm dètenèb la k ap leve kont ou e y ap sòti pou yo manje w. Tout predikatè ki gen misyon pou preche levanjil, se pou preche dwat, se pou dispanse pawòl de laverite a, Jan apotre Pòl di l nan 2 Timote chapitre 2 le vèsè 15, Efòse twa de te prezante kòm un nòm epwouve, un ouvriye ki na ryen a woujir, ki prezante dwatman lapawòl de laverite. Se pou chak moun konnen ke levanjil pa fasil, Levanjil se pa vin fè lajan. Se pa vin vann kasèt, vann CD, vann albòm, fè pil konsèy evanjelik, abiye kale kò. Men levanjil se pran kwa ou, pote kwa ou, preche levanjil la selon les saintes Ecritures. Epi konsa rekonpans ou la ap grand dans les cieux. Gen anpil konsè kap fèt, Anpil moun ki bwòdè ki byen abiye men Bondye pa pran pa nan bagay sa yo non Bondye pa pran pa ladan yo paske yo pa gen anyen yo pa gen okenn sibstans pou nouri nanm pèsonn yo pa gen okenn nouriti spirityèl okontrè se amne lap amne dèzam a la perdisyon.
Donk mes amours, jan w tap tandel lan se konsa ke Pasteur Gondeli tap pale, eske w dakò ansanm avèk li oubyen eske w pa dakò ansanm avèk li, donk jan m di nou an, mwen wè anpil moun nan kòmantè ki tap di anpil lòt pastè pa vle kanpe pou yo defann Pastè Malory Laurent, eske se paske li pa gen rezon, oubyen eske se sèlman Pastè Malory Laurent kap defann yon levanjil pou kont li, eske se pa menm moun li ap defann oubyen se pa menm Bib la yo genyen pou ki rezon yo pa janm di anyen antouka m te vle pataje sa ansanm avèk nou m espere nou te enjoy ti video sa patajel ansanm avèk yon lòt fanmi nou ansanm avèk yon lòt zanmi nou epi vin nan espas kòmantè lan pou nou kapab di kisa ke nou panse pa bliye te soune sou SD abòne pataje epi like m renmen nou anpil male tout moun nan pou yon lòt video.